M ta fè tout video ap santi selman guys. Se nou mwen k pou ta di nou. Mwen k pou di nou. The smell. Ooh l'odeur, l'odeur. Mwen di l'honneur wi. Pa gen moun. Ohh hi kòman nou ye se mi la batay an mwen tounen nan kay la avèk yon lòt ti video si se premye fwa ou sou chanèl sa map diw byenvini si se pa premye fwa byenvini ou tounen ankò mwen kontan wèw kòm nou ka wè nan tit video a de kisa mwen pral pale ok. Pa bliye si w poko abone sou chanèl la abone sou chanèl la pou ka jwenn anpil kontni wap jwenn mekòp wap jwenn hair style cheve diferan tip de cheve wap jwenn des astus ok wap jwenn story epi wap jwenn vlog ok se tout sa wap jwenn sou chanèl la ok nou pral pale de ti bijou sa m pa pral montre m pa pral montre mak li ok m pa pral montre mak paske videyo a pa sponsorize ok se pa mak m pral montre M pral pral eske nou nou itilize scrub deja medam ooh my goodness the smell smell so good mwen montre nou consistency an guys guys guys ooh se pa ti santi bon an drip drip drip drip drip ha ha

Eske nou eseyel deja si nou eseyel di mwen ki diferans li fè nan lavi nou ok eske nou eseyel deja si nou eseyel banm diferans li fè nan lavi nou mwen menm scrub pou mwen m paka viv san scrub ok son bon bon bon bon bagay li la pou li retire tout dead skin oh smell so good li la pou li retire tout dead skin ki nan pow. ok nan vizaj ou ou ka itilizel nan po ou lè ou fin ou metel nan po ou ok epi ou ou mase ou mase ou mase ou kite tout tretman an rantre nan po ou pandan yon 15 minit aprè sa ou rense kò ou men avan si se si se pou tout kò ou ap mete li lè ou fin mouye savonnen avan ok fè kòmsi ou tap benyen ou bay yon premye savon ou retire tout bagay ki Tout enpureté ki nan kò ou, ou retire yo avan, aprè sa ou pran scrub ou, ou mete. Ay ay ay, se pa ti, lè w reti, lè w bezwen retire stress, ok, tout ti bagay ki pat fè w byen pandan semèn nan, epi ou pran yon ti scrub, ou fin benyen w, ou pran, ou pase savon nòmalman, aprè sa ou pran scrub lan wap pase sou ou, li retire tout dead skin, ok, Li retire enpureté ki nan kò a, li retire tout tout bagay ou te pran nan anviwònman, move tan, solèy, pousyè, tout sa yo vin yo an kontak a po ou ok, ebyen scrub lan li menm li retirel ou mase byen mase mse se nan tout kò ou, se lè ou fin retirel ou rense kò ou ayayay wap wè diferans la Fò ou vin soup! Fò ou vin swa! Fò nou di m èske nou itilize scrub deja paske bagay sa a twò bon. Bagay sa twò bon pou medam. Medam ki up to date yo, pa di m ke nou bon non, nou poko janm eseye l. Bagay sa twò bon, li eksfolye! Ok? Li retire tout bagay ki pa bon nan kò. Menm nan vizaj ou tou ou ka mete l. Ou mete l nan vizaj ou, jan w wè m di w lan, ou mase, pa fwote twòp a fòs Pa bay menm presyon tap mete nan kò an, pa metel nan vizaj ou. Ou ka toujou mase ou mase men pa avèk tout presyon avèk fòs sa ou konnen vizaj lan li toujou pi pi sansib ke rès pati nan kò ou ok ou mase pandan 15 minit lap retire tout selil mò tout dead skin bagay mekòp ki tou rezidu Tout bagay ki te fèt pil, pil, pil, pil nan vizaj ou, Scrub lan la pou sa li menm pou li retire l. Aprè sa ou santi vizaj lan soup! Oh my God! The smell! The smell! Guys! Bagay sa twò santi bon. Ou pa ka pa santi ou va relakse lè ou fin itilize l. Li pou vizaj, li pou kòw ok ou exfolier avè li ou retire tout dead skin bagay ki pa bon nan kòw si nou eseyel fèm konnen eske nou pat nou pat renmen eksperyans lan eske nou pat renmen eksperyans lan fè ti pow soup soup soup soup epoutan mwen menm sa m pa kapab avèl ankò se sant lan Se l'odeur! Bagay sa tèlman santi bon! M ta fè toutan map mete l men ou pa ka itilize scrub chak jou ok ou ka itilize li 2 fwa nan yon semèn alright ou ka itilize l 2 fwa nan yon semèn ou pa ka itilize l chak jou epi toujou sonje lè wap itilize li ou savonnen avan ou rense aprè sa ou pase scrub la. Se pa li menm pouki pou pase avan, poul pa gen twòp travay pou lap fè, poul jwenn kote pou pwodwi ok ki ladann yo pou yo rantre nan kòw ok nou wè li aah m tap wè tout video ap santi sèlman guys se mwen k pou ta di nou mwen k pou di nou smell ooh lodè lodè. Santi bon. Imajine ou fin pran bagay sa ou pase l nan kò ou. Aprè sa, aprè sa pou ou sop, sop, sop, sop. Ou relakse, ou relakse ou al kouche sou kabann ou. Mpa konnen si se, aprè sa si gon bagay kap fèt, se le moman. Paske po a tèlman santi bon hein. Po a tèlman santi bon ou mete ti lingerie ou sou ou la, bèl ti bagay ou sou ou, okay! Humm. Saw tande a tou bay mesye an pwoblèm. Kò a tèlman santi bon. Ayayay medam. Kò a tèlman santi bon. Ou pa ka pa bay mesye a pwoblèm. Apresa wal mete bèl ti baby doll ou, lingeries, sou ou la. Listen. Kraze sa plat. Kraze. Tout moun gen dry lips kounye a. Tout moun gen lèv sèch. Rezon, se paske nap itilize fa sèk. Si w bezwen fè ti bouch ou soup soup soup. Ok lè ou pase lang ou sou bouch ou pou pa santi ankenn kal ou konn dèfwa ou konn pase lang ou sou bouch ou epi ou santi yon kal bagay rèd rèd nan bouch ou ebyen bal bay bouch lan scrub ou pasel nan bouch lan epi ou fwote ou fwote ou fwote ou fwote pandan yon 5 minit bouch ou ap vin woz bouch la tèlman vin woz li vin mou mou mou tout sa tou pwoblèm danje pou presi. Danje pou brezil. Lè w wè tout bagay sa yo danje pou mesye a. Pwoblèm mesye a, mennaj la, I don't know, ti sou kote an, eeh, I don't know, zanmi, jan nou vle rele l. Men danje, danje pou brezil. Ok? M te vle pataje ti eksperyans sa avè nou. Eske nou itilize scrub deja? Ou pouw paka pa vin fen. Se tande m tande moun gen po rèd, po bagay, bo this. Pouw paka pa fen. Epi ooh Jesus. L'odeur! Men sa kap tiyem nan se odeur a, se sant lan. Sa se santi bon. Pouw vin soup soup soup. Mpaka pale twòp video ap twò long. Video ap twò long. Ok umm pa bliye pou nou pataje video sa bay yon zanmi yon fanmi pou yon lòt moun wèl ok abòne sou chanèl la pa bliye nap wè yon ti kousen wouj e blan sou chanèl la sou bò dwat nou an la nap annik klike sou li ou tou abòne like video an se la nap mete fen nan video an nap di w babay nap wè nan yon lòt video bye.